Lame Dayiti ansanm avèk lapolis mennen gwo operasyon nan Savyen nan fyèf ti mesye Luckson Elan yo ebyen e anpil papa koure rete atè yo pa leve nan kad operasyon sila nou pote son pote imaj nan sa ki gen pou wè avèk dosye ti pyès byen gen yon depite repibliken ki fè deklarasyon sa. Depòte Ayisyen ki sou tps yo an Ayiti nan moman sa a, se t ap yon gwo erè, ebyen se deklarasyon sa Depite Carlos Jimenez deklare nan yon emisyon, ebyen dosye tps la gen gwo koze, anpil Ayisyen gen gwo kè sote, gwo kè kase aprè ke dosye tps la retounen sou tab la ankò. Medam e mesye janm di nou an nan latibonit nan baz ti mesye savyen yo plizyè gwo operasyon mennen pami operasyon sa yo genyen lame dayiti ansanm avèk plizyè mèsenè ki fè pati gwoup represyon gang lan ebyen anpil jèn gason rete atè yo pa leve nan kad operasyon sila men avan medam e mesye fòm di nou ti mesye viv ansanm yo mete men sou Yon chofè pnh la, yon chofè ki konn kondwi anjen lou pou pnh la, ebyen nèg yo mete men sou chofè sa a, tout detay yo n ap tounen. Gwo kriye nan kan pnh la medam mesye apre bandi fin kenbe chofè operasyon lapolis la ebyen sa w tande a medam mesye nèg yo rache pye l ak kout manchèt yo fè l manje l byen avan nèg yo touye l medam mesye epa de mizè yo pa fè l pase. Ebyen bagay sa lakoz gwo deblozay, gwo kriye anndan enstitisyon an. Antouka medam mesye bagay yo konplike n pral vin ba ou tout detay sou dosye sila. Nan Wanament bagay la konplike, yon jèn gason deside al pote plent paske li fè konnen ke li konnen, li te wè avèk 2 zye l kiyès ki touye kòmandan Kodzo e l menm prevwa monte Pòtoprens pou l al depoze yon plent pou sa k gen pou wè avèk dosye asasina Kòmandan Kojo, Antouka, sa a se yon bèl avanse k ap fèt nan dosye asasina Kòmandan Kojo, yon batay ki ap mennen nou rete kwè ke sa pa dwe rete san l pa pini. Antouka, yon lòt bò medam mesye kite m di w dcpj debake nan rnddh nan biwo Pierre Espérance alavèy senkyèm asasina. Jovenel Moïse la, senkyèm ane asasina Jovenel Moïse la, ebyen dcpj debake nan rnddh ebyen w pral sezi wè kòman sa li menm li te pase. Alix Didier Fils-Aimé sanble pral nan gwo kouri nan jou kap vini la yo medam mesye paske plizyè sektè anndan peyi a konvenki ke Alix pa deside fè eleksyon anndan peyi a medam mesye nou chaje tankou legba aprè midi a la rete la pa rate yon segond se ansanm de pwen sa yo k pral fè esansyèl jounal la pou aprè midi a gwo bonjou ak gwo bonswa pou nou tout byenvini sou platfòm ke nou renmen anpil la mèsi avèk chak grenn zanmi ki abòne avèk chanèl sila mèsi avèk sila yo tou ki abòne ki envite yon lòt zanmi yon lòt fanmi abòne avèk chanèl la nou menm nap kontinye al chèche enfòmasyon an kotel ye a pou nou kapab potel ba ou tande byen peyi a ebyen medam mesye bagay la konplike nan nivo latibonit kote bandi kokorat san ras yo se sa nou toujou di lapolis sispann jwe marèl avèk bandi paske tout otan nap rate yo yo menm lè yo kenben yo pap fè pa nou ebyen tande non Ebyen bandi yo kenbe chofè sa. Misye se li menm ki toujou la nan tout operasyon lapolis yo. Misye toujou la se misye ki toujou kondwi bako lodè a. Se li menm ki toujou ap kraze tout espas yo. Sa vle di tout espas lapolis kraze pe enpòt se nan lakwa peris, nan jan deni, tout espas ke lapolis kraze pou bandi kokorat san ras yo, ebyen se Mario Atchour Ki kraze yo. Ebyen tande non. Bandi kokorat san ras yo kenbe misye. Ebyen medam mesye bagay la fini. Bagay la fini trè grav. Kote nèg yo non sèlman nèg yo pa kontante yo de touye misye e se pa Yon bal ke misye resevwa nèg yo kenbe misye medam mesye ebyen sa w tande a nèg yo kòmanse rache misye ti kal pa ti kal ti kras pa ti kras Nèg yo kòmanse touye misye nan zòtèy mèdam mesye. Yo kòmanse koupe pyel, yo yo rache pyel, yo fè misye manje zòtèy li mèdam mesye. Tande wi. Esak fè m diw la polis sa a, enstitisyon sa a hum si se ladann nou konfye, si nou kwè ke enstitisyon sa a ka rezoud pwo oubyen gen volonte pou rezoud pwoblèm sa k gen la a, Humm mwen menm map gade w men janm men jo si se sou enstitisyon sa ou konte men janm men jo humm antouka nèg yo rache misye yo koupe zòtèy li yo fè misye manje zòtèy li epi yo kontinye rache misye ti kras pa ti kras ti kras pa ti kras ti kal pa ti kal medam mesye jiskaske yo rive nan pati imòtèl misye jiskaske yo rive nan kou l nan tèt li. Yo komanse touye misye nan zotey. Eske w tande koze? Eske w tande ki modèl krim ke nèg yo imajine, ki modèl krim ke nèg yo panse pou yo bay nèg yo? Pandan se tan lapolis, lapolis gen dwonn nan menm, m sonje dènyeman la a, yon dwonn sou tèt Vitelòm! Tande wi peyi a! Gwo operasyon ki t ap fèt, ki t ap fèt Taba. Yon dwonn sou tèt Vitelòm! Nèg yo tou senpleman pa jwenn otorizasyon pou eksploze Vitelòm. Yo sèlman pa jwenn otorizasyon. Sa vle di otorizasyon sa se yon otorizasyon ki sot anwo. Tande wi peyi a. Antouka, dosye sa yo m pa renmen rete twòp sou yo paske m pa vle m pa vle fè tansyon, m pa vle tansyon m monte. Men bagay la konplike medam mesye. Antouka nan moman la fanmi Atchou ap kriye. Dle de ran dlo nan je. Humm bagay la tris wi. Antouka byen rapid ann ale nan kad dosye sila medam mesye kote dcpj li menm li te debake nan rnddh yon alavèy 7 jiyè sa ki pral make 5 lane depi bandi kriminèl san fwa ni lwa te asasinen prezidan Jovenel Moïse prezidan pèp la anndan lakay li ebyen jiska prezan toujou poko jwenn jistis ebyen Pierre Espérance nou konnen ki fè konnen ke l gen ti kanè Jovenel la nan men l. Ebyen dcpj te debake pou al gade kisa bagay la ye egzakteman medam mesye. Kisa dcpj jwenn, kòman sa fini? Nou pa gen twòp detay jiskaprezan. Men medam mesye, machin dcpj a te pake devan rnddh e nèg yo t anndan an, yo t ap fouye. Bagay la konplike. Medam mesye n ale nan kad dosye sa a, dosye kòmandan Kodio. Dosye kòmandan Kodio sa a nou konnen son dosye ke nou vrèman pran a kè paske nou menm nou kwè so nan sa ke Kodio dwe jwenn jistis ebyen mèdam mesye ann ale nou gen yon jèn gason la a li sèmante ke l te wè e l konnen kiyès ki asasinen kòmandan Kodio li menm prevwa ale pwal depoze plent. pou moun sa a ki touye kòmandan Kodio a. Li fè konnen ke si Kodio antanke yon jèn gason ki t ap batay pou larepiblik mouri konsa li menm li pa gen nil rezon pou l pè mouri. Medam, mesye bagay la ekstrèmeman konplike ann ale ann al gade dosye sa a e nou pral tande jèn gason sa k ap pale epi touswit aprè nou pral tande Arodon Bien-Aimé ki t ap analize ki t ap gade dosye sa a èske PM Fils-Aimé gen volonte pou l fè eleksyon anndan peyi a. Ann al tande jèn gason an tousuit aprè nou pral tande Arodon.
Touye l ankò mesye. E fwa sa a, nou di nou p ap asèpte l. N ap moute Pòtoprens e n ap rantre Pòtoprens. Depi pakè a pa vle bese ansanm avè nou, peyi a bloke. Depi Pakè Pòtoprens pa vle desann avè nou antre avè nou anndan nan Nòdès peyi Dayiti espesyalman nan vil Wanament fè a sipoze bloke paske pou m konnen eske se vre se nèg sa yo ki mèt peyi a paske nèg yo nèg yo gonfle ponyèt yo anndan jistis Wanament 13 la nèg yo gonfle ponyèt yo anndan jistis Nòdès la ebyen fwa sa a n ap di sa klè yon sòlda mouri yon sòlda tonbe batay la p ap kanpe.

Desann zam! Besap! Desann zam! Kounye a se lajenès ki pral mache arete tout sanzave. Tout vrè sib yo, nou konnen yo. Tout vrè sib yo, nou konnen yo. Deja, yo gen ap voye di, a, e pale Piter pou l pa pale wi. Pale Piter pou l pa pale. Enben pa gen pwoblèm. Enben Piter e de nasyon an nou konn sispèk yo, e de nasyon an nou konnen yo. Enben pa gen pwoblèm.
E se lè m rive Pòtoprens, e lè sa n ap vini avèk tout moun. Nou deside pote plent pou moun ki asasine Eko Dyo yo? Wi, m deside fè l. E mwen menm ki prale an pèsòn. Se mwen menm ki prale an pèsòn. M ap mande Vidal Mesye Viv Ansanm yo si nou gen pou n touye Peter Militant pandan li pwennèt Pòtoprens tann mwen fin pote plent ak tout sanzave, tout asasen, tout asasen men kite m kite fin pote plent lè m ap retounen pou m vin Wanament lè sa nan va pas m alenfiniti. Ou pa kwè nan jistis nan Nòdwes gen an? Non!
Anndan Nòdwès pa gen jistis paske. Jistis Nòdès la baze sou twa prensip fondamantal Jistis Nòdès la baze sou twa prensip fondamantal Yon kesyon de jistis zanmitay Lòt la se jistis lajan Lòt la se jistis politik Se sou twa prensip fondamantal sa yo ke Jistis Nòdès la chita Enben nou menm antanke jèn Antanke militan Antanke moun k ap batay pou pèp Moun k ap batay pou peyi Nou menm nou di non Nòdès la pa merite pou kapab tande pèsòn! Kenn moun, kenn moun pa pral koute nèg sa yo! Yo di ke yo te fè yon reyinyon avèk parti politik yo. Men nou zòt pati politik k ap tann eleksyon, k ap planifye eleksyon, ki sur le terrain, k ap monitore au jour le jour, nou pa t okouran, ni yo pa t envite nou. E dayè, menm CEP a menm li di sa nan yon nòt piblik ke li soti, li di te gen kèk pati politik ke yo te envite ak li nan primati al nan reyinyon. E li yo menm yo te konstate se pati politik ki pwòch pouvwa a, zanmi Didier yo. la grand majorite dè pati politik, ni sa ki pat siyen pak, ni sa ki te siyen pak ki an opozisyon avèk pak la oubyen ki kite pak la jounen jodi a, yonn menm pat okouran. Ò, CEP a la pou òganize eleksyon pou pati politik yo. Gouvèneman an ap òganize eleksyon, ap mete kondisyon, mwayen, sekirite, pou pèmèt eleksyon òganize. Men, gouvèneman an pa la pou l te fè reyinyon avèk pati politik, ni pou l te pran avi pati politik yo, ni pou bay oryantasyon a pati politik yo. Se CEP a la ki la pou fè djòb sa a. On dirè ke Primati, le Premye Minis avèk gouvèneman l lan, yo pran djòb CEP a. E dayè, se l. E nou konnen deja. Kisa ki danje eleksyon fwodilez reprezante nan yon peyi? E nan sa nou ye la jodi a? Kote nou ye la jodi a? Nan fè magouy, nan fè mètdam. Kòm etandone je fon kriye davans, nou zòt nou wè ke kote y ap mennen nou la a, Li ka pi grav ke sa k te pase deja, nou menm nou rele, nou lanse yon kri dalèt. Nou lanse kri dalèt la, kri dalam nan. Pou n mande CEP a resezi l, pou n di gouvèneman an, wout y ap pran la a, se wout pou n antre pi fon toujou kote n ye la. Paske ou pa ka di m ou pral fè eleksyon pou 2 pati politik, alò ke nou zòt anndan ENAD n ap planifye eleksyon nou, n ap prepare nou pou n al nan eleksyon. Epi, se tande n tande, semèn sa gon dekrè. Lè nou menm nou reponn a egzijans dekrè a, lòt semèn gon lòt dekrè. N ap chache mwayen pou n konfòme nan li, a gon lòt dekrè ankò. Kounye a, dekrè a pran an vètu an vwala. Pa genyen ki di le jou menm dè eleksyon pap gon lòt dekrè ki pran. Pa genyen ki di apre eleksyon pap gon lòt dekrè ki pran. Tèlman dekrè kounye a vin pa anyen, pa gen pyès enpòtans nan peyi a. E chak semèn ou wè. Premye minis la aranje l avèk CEP ki la a, pran dekrè elektoral, pran dekrè, met nan lari, sa vle di pou yo menm dekrè sa yo pa anyen. Se papye jenik oubyen yon twal mouye. Alò nou zòt nou di ke 1 nou konstate pa gon volonte reyèl, se 1 pa an avan vè lè eleksyon, 5 pa an aryè. Nou zòt nou di sa k ap fèt la a la se jwèt manje tè, jwèt timoun piti e nou mande peyi a, pèp ayisyen an, aktè politik yo, pou yo met enterè mesken yo de kote, ògèy yo de kote, lahèn, ipokrizi yo de kote, pou nou gen yon enterè komen ki se Ayiti, pou nou goumen, pou nou fòse gouvèneman ki la a bay, libere CEP a pou pran responsabilite l, e yo menm fè vrè djòb, vrè misyon ke yo genyen ki se tabli sekirite. Ò, jodi a nou tout nou konstate. Pa genyen operasyon ankò nan pyès zòn e bandi yo kontinye ap pran le laj. Tèritwa ap kontinye kontwole e yo menm y ap òganize yo davantaj. E egzekitif la li menm ki te gen misyon bay sekirite nan peyi a, se bak y ap rale. E semèn sa li pa yon sekrè pou pèsòn, pa gen pyès operasyon ki mennen nan tan k pase la yo. Èske se yon konsiy ki bay? Nou pa konnen. Se vre m sot ap tande E kòmantè Johnny Ronald sou sitiyasyon an. Nou tout vle eleksyon. Mwen menm, Bien-Aimé Arodon, manm ena yo, nou mete kikonk an defi. Depi 2020, nou t ap tann eleksyon, depi menm avan 2020 yo, nou t ap tann eleksyon yo, yo pa fè yo. Pase eleksyon te dwe òganize depi 2019, yo pa fè l. Nou menm nou la nap tann eleksyon, nou pa rantre nan pyès konbin, nou pa rantre nan pyès gouvèneman, pyès kote. Chak semèn yo di yap fè eleksyon, nou menm nou prepare nou. Paske nou menm nou vle al pran pouvwa pa nou an eleksyon pou nou sèvi peyi nou, pou nou sèvi kominote nou, pou nou sèvi pèp la. E se sa nou konn fè, se nan sa nou kwè. E nou mete tout, nou di tout moun al verifye rezilta yo. Al fè konsiltasyon de tèren. Ya wè e ya tande, ya konprann. Se sak fè nou menm nou di nou pa bezwen ti pouvwa nan men moun. Li lè pou tranzisyon sa fini. Men fòl byen fini. Se pa nan konbin jan nou wè Didier avèk ekip li a vle fèl la. Nou vle eleksyon wi, pa nenpòt ki eleksyon. Paske jan m wè Didier a prale la ekip li a, eleksyon yo gen dwa fin fèt nan aswè epi Didier pran lòt dekrè wi. Paske pa gen pèsòn ki ka anpeche l pran dekrè paske jodi a li prezidan, li premye minis, li minis, li depite, li senatè. Byeneme Antoine Odon, ki sa ou repwoche dekrè ki remanye an? Se fason ke l fèt lan oubyen ou gen de pwen ki remanye ladan l e pati politik ke w ap dirije a gen de serye dezakò ansanm avèk yo?
Dezòd. Si nou pa l òganize eleksyon pou lè pati politik yo. Nou tande gon pakèt pati politik ki gen pwoblèm avèk sa kèk pwen nan dekrè a. Enben, n ap fè reyinyon avèk yo. N ap chita avèk yo pou n pote koreksyon yo. Nou zòt an nan ENA, nou pa gen pwoblèm ak sa ki ekri yo non. Atansyon! Nou zòt nou pa gen pwoblèm ak pyès anyen nan sa ki ekri la yo. Men gen lòt moun ki gen pwoblèm. Si n ap pale de eleksyon, se konpetisyon.

pou jere afè an. Men gen 2 pati politik ki pral nan eleksyon tout bon e m kwè peyi a konnen yo e CEP a konnen tou paske e nan peyi a moun CEP yo ap viv. Gouvèneman an konnen yo tou. Yon pati politik tankou ena, Antant Nasyonal ou pa ka di li pa pral nan eleksyon. Paske si CEP a sou le tèren y ap monitore, y ap travay tout bon. E dayè, se sèlman ena ki denonse piblikman pwoblèm kat elektoral la, ki lanse alèt sa bay peyi a. Paske nou pral nan eleksyon ki fè nou konnen nan chak komin, konbyen mwa moun yo gen yo fè kat yo pa ka jwenn yo pa ka jwenn kat. Ou konnen gen de komin ki gen 40 mwa la yo fè kat elektoral, kat pa janm vini. Ou konnen gon bann moun ki gen kat elektoral nan men yo, kat yo vin desuèt, ti plas pasi pala leve, e kat sa yo vin anile. Menm mwen menm kat pa m nan, plas si pala leve sou li. Pa kont, gon seri de pwoblèm nan adrese pwoblèm yo, chita pale avèk peyizan yo, nou rann kont gen yon pwoblèm grav ki se kesyon kat elektoral.

Nan konpetisyon elektoral la gen dwa gon tèks ki gon atik ki pa deranje m men l deranje yon lòt moun. Men pou n rezoud pwoblèm nan, pou n konsilye lansanm de se pwoblèm, fodre si byen ke gon reyinyon kote nou chita ansanm. An ou pral òganize eleksyon pou lè pati politik epi ou chita avèk premye minis avèk gouvèneman l nan privati avèk pati politik ki gen minis nan gouvèneman an. Epi nou fè reyinyon nou, nou antann nou, epi nou di, men sa nou ofri bay tout lòt pati politik yo. Men, n ap di nou pa okouran. N ap di sa k fèt la la a, li menm li fèt pou al fè eleksyon bakle nan peyi a. Paske tout sa ki fèt. Nou pa okouran, men n pa gen pwoblèm avè li. M ap pale la pou ENA. Donk kounye a, kote. Kote pwoblèm nan ye.
Mwen si w pa gen pwoblèm ansanm avè yon tèks, Nan ki nivo, nan ki nivo yon konsiltasyon avèk pati politik yo ta pral rann kredib dekrè elektoral la?
Mwen kwè ke gen de pwen, gen yon pakèt pati politik jan nou sot di yo li deja, yo pa dakò avèk li, y ap chita pou yo diskite l avèk CEPI, apre yo di pwen sa fòk li anlve, li pa konstitisyonèl, pwen sa fòk li anlve, li pa de dwa.
Ou men, men, men, Bien-Aimé Antoine Odon, poukisa pati k pa dakò yo, yo pa mete ansanm, yo poze yon dokiman ki eksprime klèman dezakò ke yo genyen avèk tèks la? Poukisa se de bouch a orèy, chak moun ki entèvni, gon pakèt pati politik, eksetera, men mwen pèsonèlman, m pa wè yon dokiman de pati politik sa yo a ke ou ap pale de li, de yo a ki, Ki di klèman men sa yo pa dakò nan dokiman an. Dokiman an men sa yo pa dakò ansanm avèk li. M pa, m pa, m pa, m pa konnen. Si li egziste, m pa konnen. Demach yo fèt, e mwen kwè ke gen plizyè pati politik ki fè l, e nan reyinyon ke n te ye yo gen dè dokiman ke efektivman ke yo montre, yo gen dwa pa rann li piblik, m pa konn pou ki rezon, men yo adrese yo a CEP a. Nou menm nan ENA, nou menm nan ENA nou pa t fè l paske nou menm nou pa t twò gen pwoblèm a sa ki ekri yo. Nou pa gen pwoblèm avèk yo okontrè, okontrè fòk yo kòmanse mete lòd. Fòk gen lòd ki mete lè yon moun pral nan eleksyon eksetera, gen de kondisyon ki nòmal pou ki dwe reyini. Alò nan sans sa a, nou menm nou konnen nou pa ka al nan eleksyon pou kò nou e sa k ap fèt la la tou yo pa t konsilte nou, yo pa konsilte pèsòn, se yon ti gwoup la chat pran nan dlo cho lè nou wè dlo kèlkeswa dlo a nou yon ti jan pè. Lè ke yon CEP reyini nan primati avèk de twa pati politik, yo antann yo. E gen nan yo ki menm klewone, yo di ke yo gen de chanjman yo fè, se pou yo, pou yo bare entèl, pou yo sesi, pou yo sela. E gen nan yo ki gentan kriye viktwa. Enben, nan sans sa a, m pa genyen ki di m mwen menm, ENA ki dakò avè l la nou pral nan eleksyon, ki garanti ke nou genyen. Paske pa gen pyès anyen ki di nou, nou pa pral nan eleksyon e na fin gen eleksyon epi swa jou eleksyon oubyen aprè eleksyon an na aswè Didi avèk ekip moun sa yo pran dekrè. Atansyon wi! Paske je tou griye davans. Lè nèg yo avize yo pran dekrè lè yo vle, jou yo vle. Jan yo vle. Pa gen pèsòn ki ka frennen yo. E CEP a li menm tou, li pran malen plezi li aksepte tout dekrè sa yo jan gwo egzekitif la vle l la. E l koube anba yo, li konfòme l. Sa k di lè ENA fin ranpòte eleksyon, lè aksè ka laprezidans nou fin genyen prezidan an. Nou fin gen eleksyon nou, prezidan nou an genyen. Epi kounye a la, yo pa pral pran dekrè nan aswè kont eleksyon sa a oubyen nan demen.

Otou de dokiman sa, otou de dekrè ki modifye a, kisa ke nou vle menm? Map li, Se map la ke li, m map ye. repon. Nou bezwen de garanti klè, 1 eleksyon ap òganize ane sa a, nou bezwen garanti ke ap gen sekirite tout bon vre, nou bezwen garanti ke dwa tout moun yo ap respekte, nou bezwen garanti ke pèp la, pèp mwen an ap gentan jwenn kat elektoral tout bon vre nan tout peyi, nan tout kwen peyi a, nou bezwen garanti ke.

ki sa nou egzije?
Ki sa nou vle? Otou de dekrè modifye a, ki sa nou ap mande espesifikman?
Sou sa n ap di la, yo dwe konsiyen anndan dekrè a tou wi. Dekrè a sèlman, tande, tande, te gen yon dekrè deja wi, Ronald. Te gen yon dezyèm wi, gen yon twazyèm, gen yon katriyèm wi, ka gen yon senkyèm, ka gen yon sizyèm wi. Kisa e? Si gon de, yon premye, gon dezyèm, gon twazyèm, gon katriyèm, sa k anpeche gon senkyèm, gon sizyèm? Ebyen, n ap egzije le respè, le respè de sa ki ekri, le ak laplikasyon strik de tout sa ki ekri, tout sa ki di. Or, jodi a, kisa ki ban nou garanti sa a? De moun gen dwa reyini la, demen ankò yo pran lòt dekrè. An pou di pou n pa poze kesyon, pou n pa mande yo, pou n pa di nou pa dakò jan l ap fèt la. Sa k ap fèt la daprè ou menm ou wè se eleksyon k ap òganize vre? Yo pral òganize eleksyon vre? Se pou fè nou dòmi? Bon m byen si Didier pati la, lè l vini nan 2 semèn ankò sa ka rive l pou yon lòt dekrè. Men Ronald, lè w di ke kisa n ap egzije la a? N ap egzije 1 pou n chita ansanm pou yon fwa pou tout gon dekrè ki pran, li pran, li respekte, li aplike.

Mwen sot ap di sa la, peyi a fatige ansanm avèk sa a, e se politik, Mwen fatige tou, plis ou konn fatige. E se politik la, se yon ansanm de moun ki la depi sou Ariel, ou konprann, ki travèse sou Conille, ki retounen nan Didier, CPT, epi kounye a la, ou konprann, se menm nou menm nan, se menm bagay yo, e sa m sot ap di sa, Non, non, non, pa di nou menm nou menm nan, men yo menm nan pou di, paske e la, mete kikonk an defi pou al verifye, nan pyès ministè, ni nan konsiltasyon, ni nan konsiltan, ni nan kabinè, ni nan Direksyon jeneral ni nan ministè si w wè non ena ladan ni non Bien-Aimé a Odon non nou menm se eleksyon n ap tann nou di se nan eleksyon n prale nou p ap antre nan bagay sa a paske sa yo nou wè la p ap mennen peyi a nil pa men fòk gen moun ki gen volonte reyèl vrèman ki vin la pou òganize eleksyon tout bon vre se pa ap fè tan pase ou wè chak 3 mwa gon dekrè enben tan ap pase mwa ap pase n ap fè tan pa gen volonte vre pou òganize eleksyon ane sa nou menm nou prè nou prepare nou vle eleksyon fèt. Se sa n ap egzije. Se pa kesyon fè dekrè chak 3 mwa, chak mwa. Eske ena prè pou l al nan eleksyon avèk gouvènman sa ki la a, gouvènman Alexis Zephyr Zeme an, e konsèy elektoral pwovizwa sa ki la a? Nou pa t mete gouvènman sa k la a, nou pa t siyen pak, nou pa t siyen anyen avèk yo, sof ke nou bezwen gouvèneman pou òganize eleksyon. Depi ap gen yon gouvèneman k ap òganize de bòn eleksyon nan peyi a, eleksyon kredib, ki mete sekirite, ki ouvè wout yo pou lè lè ke nou bezwen kite sèk ak avajal pou n vin pòtoprens, lè n bezwen kite okap pou n vin pòtoprens, lè n bezwen kite okay pou n vin pòtoprens, pou n kite pòdepè pou n vin pòtoprens pap gen pwoblèm, nou prè nou pral nan eleksyon paske nou menm nou pral nan eleksyon deja sèk a la prezidans fòk tout kote nan peyi a ouvè pou eleksyon fèt kòmsadwa nou prè pou n al nan eleksyon nou vle ale nou vle. kesyon yo ouvè wout la kesyon sekirite a fòk li tabli. Banm retounen avèk kesyon sa men sou yon lòt fòm Antoine Odon Bien-Aimé nan ti pale ou fè avèk 2 pati ki yo menm pa rejwenn yo nan dekrè modifye an ki ansanm dispozisyon nan dokiman sa selon yo menm ki soulve plis enkyetid lakay yo.
Avan pèmèt mwen reponn pou peyi a, tout pati politik yo.